Genyen plizyè metòd ke w kapab itilize pou rezoud yon sistèm dekwasyon lineyè nan yon to. Nan lòt videyo yo, mwen eksplike nou lòt metòd, men nan videyo sa mwen pral eksplike nou metòd sibstitisyon an. Kijan n ka itilize metòd sibstitisyon an pou n rezoud yon sistèm dekwasyon lineyè nan R3? An nou suiv atantivman ansanm avè m e m ap envite nou pran kaye nou, pran kreyon nou, pran plim nou, eseye fè ansanm avèk mwen. Nou gen sistèm S sa a, ki son sistèm dekwasyon lineyè ki gen ladan 3 ekwasyon, E1, E2, E3, epi 3 enkoni. Nou pral itilize metòd sibstitisyon an, sibstitisyon ki vle di ranplase, pou nou kapab rezoud li. Ki jan n ap fè sa? Nou ap pran nan chak ekwasyon, n ap eseye elimine yon enkoni, n ap pran n ap pran enkoni sa a e nou pral ranplase enkoni sa a nan lòt ekwasyon ki rete yo. N ap kòmanse avèk, nou wè lè n gade ekwasyon nou an, nou wè ke li fasil pou nou jwenn x lan nan premye ekwasyon an. Donk sa n ap fè? Premye sa nap fè, nou ap pran x lan, sa nap di ke nap pran x nan ekwasyon e 1 an, kijan nap fè pou n pran x nan ekwasyon e 1 an, nap ekri ekwasyon e 1 an, ki se x.

Enben, valè x sa a ke nou jwenn nan ekwasyon e 1 an, nou pral ranplase l, dou le mo substituer, nan ekwasyon e 2 avèk e 3 a pou n fòme 2 nouvo ekwasyon ke n ap rele e 4 avèk e 5. Kon ekwasyon sa a ke nou te genyen la a.

egal a 15. Sa a se te ekwasyon e 2 a. Lè nou ranplase valè x la ladan l, sa ap fè 3, n ap mete valè x lan ki te 2 mwens 2 y mwens 3 z, epi n ap ajoute rès tèm yo,

Donk, n ap vin gen yon nouvo ekwasyon ki se 11 y mwens 13 i mwens 13 zèd mwens 13 zèd ki ap egal a 9. E ekwasyon sa a, nou ap rele l E4. Nou pral fè menm bagay lan tou, kote nou pral pote ekwasyon is, nou pral pote valè x lan nan ekwasyon E3.

plis 8 zè egal a 6. Sa se ekwasyon 1 5. Pou nou kontinye rès kalkil yo, nou pral kontinye menm metòd sibstitisyon an ankò. Nou wè li fasil pou n jwenn y lan nan ekwasyon 1 5 lan. Donk, nou pral jwenn valè y la nan ekwasyon 1 5 lan ke nou pral mete nan ekwasyon 1 4 lan pou nou jwenn yon nouvo ekwasyon ankò.

Valè y sa a, nou pral ranplase l nan ekwasyon e 4 lan. Nou gen ekwasyon e 4 nou an, ke nou kapab re-ekri la, ki se, mwens 11 y, mwens 13 z, egal a 9. Lè nou pote valè y lan ladan,

ki egal a 9 plis 66, sa ki vin fè ke 75 zèd egal a 75. A pati de la, nou wè ke nou ka jwenn fasilman premye enkoni nou an ki se zèd, kote nap di zèd egal a 75 divize pa 75, zèd egal a 1. Sa a, se premye enkoni nou an ke nou jwenn la, zèd egal a 1. Pou nou ka jwenn lòt enkoni nou yo, nou ap remonte nan chèn doperasyon ke nou sot fè yo. Nou prale la, nan dènye valè ke nou sot tire an, ki se valè y lan, ke nou te soulinye an wouj lan. Epi nap ranplase valè z lan, nou te gen y lan, ki egal a 6 mwens 8 z. Lè nou ranplase valè z lan ki egal a 1 an, N ap vin gen y lan ki egal a 6 mwens 8. Sa vin fè ke y lan li egal a mwens 2. La, nou genyen dezyèm enkoni nou an. Nou rete yon sèl enkoni ki se x lan. E pou nou jwenn enkoni x lan, nou pral ranplase valè z lan avèk valè y la. Nan premye enkoni ke n te tire an, la, lè nou te, nan pla, lè nou te jwenn x nan ekwasyon 1 an, n ap ekri l ankò ki se x egal a 2 mwens 2 y mwens 3 z. Eben, n ap di se x, lè nou ranplase valè y lan e valè z lan, se 2 mwens 2 pa mwens 2,

Kounya, rete pou nou verifye ke efektivman triplè XYZ lan se li menm ki solisyon ekwasyon nou an. E pou sa, n ap jis ranplase valè XYZ lan pa chak nan chak ekwasyon ki nan sistèm nan epi n ap jwenn èske egalite an respekte.